Pastè a deja ri? Wi, donk yon lòt reyaksyon pi pre sèn sa a, sèn sa a nap pale de li la te le tour du monde lè a grand sipriz moun ki tap asiste sou rezo sosyo yo nou te wè bandi sa a ki te rantre nan legliz la al pran mesye yo Doktè Greger Figaro bonjou ou se responsab Gospel Creole Ministry espas sa a kote bandi yo te rantre Al pran moun yo jeudi pase a eske nou dwe konprann puiske m tande gen de moun kap di se pat on legliz an swa kote gon prezans gon asanble se pito on espas kote gen de teknisyen ki reyini epi gon pwojeksyon ki fèt an dirèk m ta renmen w fè presizyon sa pou nou doktè Greger bonjour.
Bonjou, bonjou tout sipè branche Karayib, e an efè. Jan w di l la, se yon legliz virtyèl. Se yon legliz ki pran nesans sitou depi apati de covid 19 lè vin gen konfinman ke legliz pa reyini. Donk se yon legliz virtyèl, sa vle di se yon studio e ki bay e ki akote legliz advantis Galaad e nou menm se advantis. Oke donk nap bay levanjil on mond antye e gras a gospel kreyol tv. E doktè si ou gen on radyo bò kote w la e swa ou elwanye l oubyen ou desann volim nan paske gen on fidbak ki vin jwenn nou la ki pa pèmèt kominikasyon an byen pase e wi si ou sou kas se mye ke w retire kas la pou moun kap koute yo kapab tande sa wap di a doktè Greger Figaro ou se responsab Gospel Creole Ministry wi. Ou tande m byen kounya? An eseye la. An eseye la.
Se bon? Ok sa va? Yeah.
Wi ou mèt. Wi trè byen. Donk alò m te vle mete presizyon sa a. An efè se nan studio Gospel Creole Ministry se la ke nou tap prezante sèvis la. Se ton sèvis regilye e se nan sèvis la ke moun ak zam te fè iripsyon. nan sal la e ke yo te anlve 4 moun don pastè Odalis Estime, Welmir Jean Pierre epi avèk Steven Jerome epi Francisco Derival.
Britalize moun yo nan moman yo tap deplase avèk yo, se vre nou wè yon bout imaj kote kamera te fikse sou espas kote yal pran mesye yo, men kòman sa pase pou soti avèk yo nan espas la pou al moute avèk yo nan machin ki te kanpe ap tann yo devan an?
Egzakteman. Bon, an efè, ok, sa moun yo kab kab gade vrèman, e byen antandi ok son agresyon, le senple fèt ke ou fè iripsyon san ke yo pat envite ou deja son agresyon psikolojik. Donk an efè te gen, pat gen anpil britalite vrèman men yo te pouse yo pou yo te kab al monte machin nan. Donk se lè sa yo anleve 4 nan moun yo epi al avè yo. e yo pase prèske 3 nuit, 3 nuit nan men ravisè.
Reyaksyon fidèl yo, konbyen moun o maksimòm ki tap asiste mès sa a nan moman ke mesye yo antre andan legliz lan? Bon, trè byen.
Alò, nan sal la te gen anviwon, nan sal la menm, te gen anviwon 16 moun, paske sal la lè sa Li konpoze de teknisyen yo, de chant yo etc. E anviwon anviwon 16 moun. Men fò m di w ke se t on bagay ki an dirèk, dayè se le mond antye e nou konn rive jiska 2000 moun k ap swiv li konsa live. Donk e se le mond antye e se sa k eksplike tou tèlman te gen ak tèlman bagay sa frape le mond antye ke nou wè ke nan yon ti moman tou plis ke 44 ka de moun ki gade. Ki gade video a pou yo te ka byen wè sak pase vrèman. Yo te konbyen konsa, konbyen ki te rete deyò, konbyen machin yo te vini, konbyen ki fè penetrasyon an dan legliz la? Ok, te gen te gen an efè 2 machin, te gen an efè 2 machin e yo te prèske bloke, yo kontwole lari a, yo kontwole lari a. Te gen 3. moun avèk zam ki te fè iripsyon nan lokal la e e te gen menm yon kat pou 5 selon moun ki te la paske te gen plizyè, te gen yon chofè, te gen te gen menm 3 ou 4 ankò ki te deyò ankò e 3 ki te fè iripsyon nan sal la donk te gen plizyè plizyè moun e se nan 2 machin ke yo te ye. Dikini 63, Se ki bò egzakteman? Eske se nan anviwònman lopital, inivèsite Dikini an sa pase? Non, non, non, non. Si w konn Dikini an trè byen, se yon ti jan pi wo lopital la, jis bò meri a. A bò meri a, ou vire gon ti manche, ou vire adwat, se nan ri Vèmèy. Donk se nan ang, se nan prèske ang ri Vèmèy e Tinèl. Alò se nimewo 5, se la menm ke kay la ye, e nan ri Vèmèy nimewo 5. Nou gen pyès reyaksyon bò kote popilasyon an, èske w enfòme pou yo di w ke paske se pikòp la m wè, m pat wè lòt machin nan, m wè vit li tente, èske yo ba w detay kijan de plak ki t anndan machin yo?
M pa gen detay sou plak la, men men sanblableman selon selon selon sa m enfòmasyon ke m genyen se ke gen yonn nan machin yo ki ki ki pat gen vit tente. ki pat gen vide tèt e lòt la petèt te genyen, petèt sa ki te devan paske lè yo fè iripsyon te gen teknisyen ki te devan eksetera e ki te oblije fas fas ba tout moun te friz men machin ki te dèyè a li pat gen vide tèt.
Gen enfòmasyon ki kote yo te kenbe moun yo?
Nou pa konnen ki kote ke yo te kenbe moun yo, ki kote yo ta al avè yo, paske abityèlman yo mete kat boul, yo pa konnen, yo pa konnen ki kote y al avè yo. Yo ka gen sèten sipozisyon, men an prensip yo pa konn ki kote y al avè yo. O total konbyen moun yo te pran pou nou andan legliz la? Se te 4 moun, se te pastè a. Pastè Odalus Estimé, se li ki te an chèn, e tout moun konnen Welmir Jean Pierre, se pyanis gospèl kreyòl, e son renome Welmir Jean Pierre depase son atis entènasyonal Welmir Jean Pierre, gran pyanis, epi answit te gen Steven Jérôme, se yon teknisyen, se yon enjenyè de son, epi te gen Francisco Derival, se kameramann nou.
Doktè nou won premye imaj kote moun yo ki retounen al jwenn fanmi yo parèt m ta ka di pa detandu men kanmenm moun yo yo djanm e eske yo eksplike w kòman detansyon an te ye jiskaske yo libere an kèlke mo eske w ka di nou nan ki eta despri yo rejwenn nou menm e fanmi yo? Bon, fò m di w ke yè swa se te la grann fèt, la grann fèt. E lè, lè pa egzanp moun ki chè a ou menm, li fè 3 nwit deyò, se te la grann fèt, se te yon gran soulajman. Se nou beni non Bondye e tout moun se te nan lwanj, se yon, se yon, se yon lwanj ki pete. E, e, e, e lè nou rive, lè, lè nou resevwa yo, yo tounen 4 epi 5 yo souf. Bondye fè mirak wi Bondye pwoteje yo Bondye bloke zam yo Bondye pèmèt ke yo ka retounen byen antandi ok nou konnen ke toujou gen se se yon son twomatis sikolojik ke li ye men le senpl fèt ke nou te annik rewè yo sèlman a nou nou nou te nou te louwe non Bondye e e sa te fè nou anpil plezi. Men fòm diw ke yo e nan detansyon an, se ke yo pat yo yo yo pa yo pa vrèman agrese yo. Yo te nan yon milye ki te yon ti an difisil e e sam ka e raple ankò se ta di ke lè lè lè lè nou tout nou rankontre avèk pastè a, pastè a tal a mikwo a, pastè a retounen a mikwo a tou epi pastè a di a li li nan priyè li, li di ke li beni non Bondye ke li fè yon lòt eksperyans avè l ki ankò ogmante plis fwa l ki montre l ke Bondye se yon granmoun ke Bondye ye. Eske legliz wap dirije a gen yon mesaj pou otorite ki swadizan antre parantèz kap dirije nou yo?
Mwen mwen kwè ok si si se ki è trè enpòtan se ke nou konstate degradasyon e sosyete nou. e fason ke li gen sans lan klè e sitou jenès la paske ou ka remake ke moun vizaj ki te la yo se yon ekip de jèn yo te trè jèn e nou kwè ke fò nou pran fò nou pran an men la jenès la mwen mwen kwè legliz yo legliz yo e kòm legliz yo toujou kon volè kote ki ki ki pale ki met anpil aksan sou jenès la fò nou pran an men edikasyon jenès la e pou n pou n pwone lakay yo lè grenn lè vrè valè ok e letik paske sa trè enpòtan paske epi pou n montre yo tou kenbe e pran avni yo an men. Sa vle di pou yo kenbe lekòl, pou yo kenbe liv yo. Paske abityèlman, moun sa yo se pa moun ki fè gran klas epi ki gen yon sousi de materyalism. E se pa sa ke legliz an prensip prekonize. Legliz prekonize ke ou gaye pen ou diyiman, ou aprann, ou rete entèg, ou gen lwayote, eksetera. Se sa legliz aprann. Donk mwen mwen kwè ke si nou fayi nan yon pati nan misyon nou, sitou nan legliz la, mwen kwè ke fò nou reprann, fò nou mete plis aksan sou sa, epi fò nou patisipe e patisipe nan fòmasyon an konsa, nan amelyorasyon jenès la pou jenès la pran an men destine l.
Wi doktè e m pa konnen si se telefòn nan ki si se telefòn nan ki twò prè bouch ou paske li yon ti jan mal sòti e nou peye pou liberasyon 4 moun sa yo. Mete telefòn nan a distans pa kole l twò prè w.
Alo wi wi. Ok bon definitivman wi wi wi wi ok byen an prensip yo vèse yon ranson.
Men e e m pa konnen si w genyen youn si pastè Odalis bò kote w la? Ya non non m gen presyon ke ok y ap dòmi paske paske li rete trè ta e nou rete byen ta e mwen m se jis a twa zè di maten ke n al dòmi e paske yo tout nèt y ap dòmi kounye a. Libere yo kibò? Kibò n al jwenn yo? Kote yo depoze mesye yo pou nou?
Enben yo pa gen yon pwen fiks Paske lè yo rankontre yo, nou rankontre yo nan Matisan 7. Matisan 7 nou te vin pran yo?
Wi, alò yo menm yo mache apye. Yo mache, wi wi. Ya, si mwen desann ti mòn tou. Fatige, yo pa twò fatige? Non, yo pa twò fatige. Mwen panse petèt yo pa t gen chwa tou. Yo pa di nou konbyen tan yo fè ap mache apye pou rive kote nou jwenn yo a? E bon an prensip alò kote nou te panse ke nou tap jwenn yo se pa la paske nou te gentan depase kote a e lè sa nou oblije retounen e paske yo menm yo wè nou men nou pat menm wè yo e nou retounen nou vin pran yo nou vin pran Martissant 7. Fè konnen se la pou nal chèche yo.
Non an prensip nou te gen enfòmasyon enfòmasyon ki di nou ke ok e men ki kote ke nap jwenn mesye yo. Enh ki ki sa enfòmasyon an te ye? Ki kote li te ye avan? Non, enfòmasyon, sètadi ke lè pa ekzanp se se son negosyasyon ke li ye, se a pati de sa ok men e e e e men ki kote E sou wap ki andwa antant lan te chita? Sou ki andwa liberasyon an, livrezon an? Paske nou kote nou te panse nou tap jwenn yo a nou pa jwenn yo la a, se ki kote nou te panse nou tap jwenn yo?
Ok, nou te panse ke nou tap jwenn yo e e bò premye avni yo. Men nou pa jwenn yo la. Nou pa jwenn yo la. Nou jwenn yo pi devan. Wi, wi.
Yo fè ti mache. Wi, yo fè ti mache. Ok. Doktè, eksplike nou non. E, wi, n ap tou pran misye toutalè. E, e, e, kote legliz lan ye a, sitye l pou nou non. Pa gen komisarya, pa gen anyen ki pre li, s on, li andedan. Kòman ou ka dekri espas kote kidnaping nan fèt la? Pa genyen pwen fiks lapolis ki E menm si te gen. Menm si te gen.
Telepon.
Wi. Tèt nou gen. Tèt nou pa bon.
Wi alo. Yeah. Ok. Dikini ou lonje wout Dikini an nèt e ou pase devan lopital la, ou pase devan inivèsite advantis la, ou pase bò meri a epi bò meri a lè ou vire adwat ou nan ri Vèmèy. Alò, lè w fin vire nan ri l adwat nan ri Vèmèy, nan prèske nan ang ri Vèmèy e Tinèl, ok, donk se la e nan nimewo 5, se la ke legliz la ye. Se la ke legliz sa, legliz Gospel Creole Ministry, se yon legliz, se yon legliz advantis, se yon legliz ke ki kòmanse depi E depi lè konfinman, se lè sa nou sitou gen de sèvis regilye nan legliz la e ke nou deside, se menm koral gospèl kreyòl ki vin gen gospèl kreyòl ministri e nou deside ke nou preche levanjil la sou fòm sa a yon legliz virityèl.
Sot vil Tigwav. Mwen te yon gran temway map bon la. M sot vil Tigwav. Pase m te gen lòt m te antann avè nou, gen kèk virewon map fè. E fòk nou te ale wè fanmi sa. De vil Tigwav, depi m kite Tigwav. Map pale w bagay yè lajounen wi. Kite Tigwav, sèl sa k kanpe m sou wout mwen e bann rara sèlman. Bann rara, lè m rive Lewogàn tou, te gen Lewogàn ap pedale, yon trè bèl inisyativ ki louwab e m mande ke pou yo ba l plis jarèt, ministè lakilti ankadre inisyativ sa. Jis mwen rantre Pòtoprens. m pa rankontre yon grenn polisye sou wout mwen. E sa k fè m kesyone tèt mwen, èske lè gen fèt, afè lapolis ta tou fèmen nan peyi Dayiti? Ou wè mesye yo, yo entèlijan. Se pe, se pwobableman sa m viv la, yo esplwate tou, pou y al jis nan kwen anlè a, pou y al anlve moun nan yon legliz, pandan ke legliz lan an plèn aktivite. Epi li dan lè a tout moun ap gade l li di sou Facebook tout moun ap gade moun laba ap gade anlèvman pastè JP Chérubin bonjou Talè non nou fini avèk doktè doktè Grégaire nou fini li sou liy lan doktè Allo Wi wi Wi doktè Grégaire konkli pou nou non yon mesaj a otorite yo nou te mande w ou genyen w ap ba yo
Ok alò mwen m panse ke fò nou pran jenès la. an konsiderasyon. Mwen m panse ke fò n travay avèk jenès la. Paske gen anpil se paske se move sitiyasyon ki mete yo nan sitiyasyon sa. E mwen mwen panse ke fò gen priz an chaj menm de leta ki dwe pran an chaj jenès la e pèmèt pou yo konnen ke pou yo gaye vi yo, yo ka gaye l dinyman. Yo ka gaye l, yo aprann yon metye, Yo travay sou metye a e yo gaye diy an. Se pa yon zam pou yo kenbe nan men yo, men se diyman pou w gaye vi w. Mwen kwè ke se leson sa, se sa pou otorite yo fè. Sa se youn nan pati yo. E dezame, fè reyensèsyon sosyal e ke moun nan vin itil ankò a la sosyete. Itil a la sosyete. Mwen mwen kwè ke se sa n fin tap di. E nou vle pwofite mikwo sa pou n remèsye tout moun ki te kenbe nou nan chèn solidarite priyè e ki tap priye avèk nou, ki tap frape woche a. Bondye delivre nou, Bondye ankò manifeste pwisans li e paske li pèmèt ankò liberasyon 4 moun sa. Nou beni non Bondye e nou mande nou pase yon bòn joune sou rega Bondye. Demwazèl nou te wè nan videyo an li menm, gen yon eksplikasyon ki fè mesye yo pat al avèk li?
Se mirakulezman. Paske lè nèg fon ti ezitasyon sèlman epi yo eskive l yo pran lòt. Aksyon rapid y ap fè. Ti tan.
Yeah. Ebyen ok. Donk sa vle di ke nou beni nan Bondye. Nou salye tout moun e nou di kenbe la. Sosyete nou an delikesans men nou menm se bib nou gen nan men nou. Se lè valè moral, etik kretyèn se yo menm nou preche, tout moun kenbe la e Bondye gen pou l retounen vin chèche nou, pap gen bagay sa ankò. Mèsi.
Priye Bondye tou pou n toujou met bagay nan pòch nou tou paske si nou pat gen anyen nan men nou, yo te fèk kare pann yo kote yo ke yo ye a. Donk, gras a Dye legliz la gen ti bagay nan men nou. Nou fon jan. Bon, pastè JP Chérubin, donk jounen jodi a ou menm wap viv Kòm ansyen senatè de la repiblik, kafou peyi a tonbe jounen jodi a, nou vrèman nan kafou tenten, bonjou senatè.
Bonjou Bob, bonjou Guerrier, bonjou PRR, bonjou a tout oditè oditris jounal gran boulva maten an. Mwen di Bondye mèsi le fè ke frè nou yo din fason ou din lot jwenn liberasyon yo. Men map di an menm tan. Eske nou pral kwaze bra nou pou ke pap frè kontinye ap pase menm jan e gen ki pap ka fè okenn jès, sak pral rive avè yo e kòman sa pral kontinye nan peyi sa. Map salye tout kòlèg kap tande nou maten an e mwen menm mwen endinye pa rapò a sa kap rive a. Travay pam Bob se M toujou renmen fèl dèyè rido paske m pa janm renmen aspè show off la ni enpe twò demagoji politik la m pa renmen twò rantre ladan l. M toujou fè anpil travay dèyè rido, m bay konsèy, m travay avèk anpil moun kou wè nou konnen mwen travay avèk mwen travay anpil avèk mè konfrè di sektè pwotestan e n ap gade seryezman kòman avanse. Men m panse maten an gen yon ti danje ki menase nou, mwen oblije maten an fè entèvansyon sa a pou ke mwen atire atansyon yo sou sa. E pa ti danje non pastè, nou anfas gwo danje, yon danje iminan. Non, non, mwen ap pale yon bagay ki entèn nan mitan nou, yon bagay entèn, yon bagay entèn.
Wi gon bagay entèn kap travèse map leve vwam ankò pou mesye yo konnen ke fòk yo anterel rapid mwen map di maten an bòb se lefè ke ou wè menm nòmalman nan yon. lidè l. Se lidè ki mennen peyi. Jan yon peyi ap fonksyone se karaktè lidè l li ye, menm jan nan yon fanmi se karaktè papa a, yon legliz k ap mache se karaktè pastè avèk dyak li yo ki dwe reflechi ladan l. Konsa tou, dirijan ki rive pran pouvwa nan peyi a se rezilta dirèk fonksyonman enstitisyon nan peyi a, jan yo wè bagay la, jan yo santi yo konsène. Sa ki rive nan peyi nou la a, Bob, se li gen responsab li yo ladan l. E legliz la, m ap pale legliz la, m ap pale de legliz kretyèn nan, dan sè de branch, paske le christianisme, legliz kretyèn, se yon gwo pyebwa ki gen de gwo branch ladan l, gen kretyen katolik, gen kretyen pwotestan. Se moun sa yo ki gen anpil moralite, se pa yo menm sèl ki genyen l non, men yo devan ladan l, yo menm rele pa yo a spirityalite, e mwen mwen ekri yon ti bagay mwen di se vrè, paske la moralite est une vertu. Men la spiritualité est une force telle que hier nou te deplwaye tou spiritualité a pou n al devan Bondye pou nou mande l aji pou nou. M ap remèsye legliz Ozana tou jan yo te pran sa a kè pou priye avèk dlo yo te vide nan je yo yè maten a nevè Paske Pastè Bataille te mande tout legliz nan peyi a e nan peyi letranje pou ke a 9 è nou kanpe devan Bondye nan lapriyè. Donk Bob se yè a 9 è dirèkteman gon pakèt legliz ki te kanpe epi ya kriye, yap rele devan Bondye. Bondye tande kri kè nou tou li fè nou li fè nou gras moun sa yo libere men eske Bondye pap di nou yon bagay ke nou dwe ouvri zòrèy nou pou nou tande map di nou sa kap rive nan peyi a legliz la dwe fè meya koulpa l pou l aksepte ke yo re pon sab yo koupab fè meya koulpa nou. Nou aji twòp an opòtinis. Sa m vle di pa la, lè opòtinis la ba w ede e opòtinis sa a fè ke gen yon pakèt nan nou ki wè gen lòt ki te gentan jwenn opòtinite, k ap chèche kounye a wè si y a jwenn opòtinite pa yo. E se sa m di, men malè ki menase legliz la e dansè de branch Malè sa a menase nou lè nou wè gen kèk moun ki te devan ki gentan jwenn opòtinite jounen jodi a pou pakèt ki ta dwe met tèt nou ansanm pou yon gwoup nou anvi kouri dèyè opòtinite mwen vle di yo si n al dèyè opòtinite kounye a nan senkan Peyi sa fini nèt e sak kapab ap mete van nan vwèl yo pou yo met deyò fòk nou pa al dèyè opòtinite. Kijan yo ta al dèyè opòtinite a? Mezanmi tande pèp ayisyen ki enstitisyon ki enstitisyon nou konnen ki janm di nou men ki kritè pou nou vote yon senatè, yon prezidan, yon depite? Ki ki ki gwoup laprès Nou janm tande ki di nou pap votew depite, senatè, prezidan si nou konn tèl bagay rive, si yo te fè tèl bagay, si yo te tèl kote, si yo pa gen tèl fòmasyon, si yo pa nan tèl domèn. Pa gen okenn enstitisyon ki detèmine kritè yo. Poukisa yo pa detèmine kritè yo? Yap veye ki moun ki fè pi gwo bri nan laprès la. Ki moun ki parèt gen kòb la? Ki moun sektè ekonomik la kanpe dèyè l la? Yo di a moun sa bon kanmenm, epi yo pati dèyè l. Yo pati dèyè l. Olye ke yo aranje yo antre yo, yo fè yon moun bon, yo kouri dèyè moun yo wè k ka bon an. Se sa k fè w wè, dizan pase, yo kouri dèyè yon pouvwa, yo fè l, jounen jodi a, apre dizan, Nou antere totalman vye mati sa. Nou menm legliz nou responsab. Mwen menm kap pale la ou rele m ansyen senatè tout moun konnen l. Nou gen enterè nan la politik. Mwen pap mete enterè pèsonèl mwen tout avan enterè peyi sa. M ta prefere pa janm nan eleksyon, pa janm nan anyen ankò. Pou n ede peyi a sot kote l ye a, sèl mwayen pou l sot kote l ye a, se legliz la nan sè de konpozan, legliz katolik, legliz pwotestan, ki pou mete tout ògèy sou kote, ki pou pa wè lòt moun ki te gen tan jwenn opòtinite, lòt gwoup bezwen kouri dèyè opòtinite, men pou yo di, Mesye dam, Mesye, mesye dam men sa nap fè, an nou detèmine kritè pou nou vann pèp la pou yo chwazi yon moun, an nou kòmanse edikasyon sivik, an nou mete nan tèt yo modèl moun ki pou vin nan peyi sa nan tèt li, epi lè lè a rive, se pa ou menm ki pral kouri dèyè pèsòn moun, se pa yon sektè k pral ba ou moun, se pa yon lòt ki pral di. Ke l boujwa, ke l malere, fò l bon, ke l boujwa, ke l malere, fò l pa bon. Se kòb ki met moun nan peyi a nan prezidans. Se kòb. Depi se lajan ki met moun nan pouvwa, nan senk an ankò, peyi a ap fini nèt. Se klas moral la.
Se la près moral la.
Eske Senatè Chérubin pataje lide sa ki ta lese konprann ke leta sa konplis nan fenomèn kidnaping nan? Bon, ban m di w. Mwen di l de diferant fason e mwen di l anpil. Ban m ban m di l pou w bòs. Lè peyi a gen pwoblèm matye, move tan devore nou, nou santi nou fèb ekonomikman, nou pa gen manje, Nou mande èd nan peyi etranje, yo vin ban nou diri, pwa, yo ede nou. Lè nou gen gwo lòt pwoblèm, nou mande èd. An, pwoblèm k ap pase la a pa pi rèd pou move tan si lwa peyi a nèt? Si, si gouvènman an pa kapab fè sa, li t ap fè yon gwo konsèy, li mande tout moun konpetan, tout moun vini, epi yo t ap fè fas a kidnaping nan rapid, yo elimine l. Bon m diw Bob, si yo pa ta konplis malonètman, mwen m to to dinyorans la ta twò wo pou moun sa yo m konnen k nan palè nasyonal, ki fè etid aletranje, ki nan tout peyi k genyen ki retounen la. Bob se, se pa la konpetans entèlektyèl non ki nou mank, se lonè kretyen wi, e lavni di peyi wi.
M ap diw li ankò Bob se. Gouvènman an, a mon avi, san pousan konplis e responsab. Paske, lè yon gwo responsablite, gen privilèj ladan l, men responsablite a mache avè l. Si yo ba w yon bagay ou pa ka fè l, depoze l! E se sa k fè n di jounen jodi an la a, pa gen yon moun lòt moun nan peyi a, prensipal responsab la e pa Jovenel Moïse. Oh oh oh li banm le pouvwa lè yo baw pouvwa panse ou pa ka fè non pou tout fanmi ou tout zanmi ou ap ranmase milyon travèse fwontyè al kache se pa sa li ye non lè yon moun gen pouvwa nan peyi se pou yo di ou gen pouvwa pou ou wè kisa wap fè avèl e menm lè yo ta diw konsa ou se yon diktatè aprè yon ane fòw te wè fòw fay diktati w la. Trè byen.
Mèsi. Mèsi. Menm lè yo ta di w son diktatè ou ye, lè w ale fò w ta wè fòs sa diktatye w la oo, ou son diktatè ou aprè Dye epi yo pa wè sa w fè ditou. Vwala zanmi oditè Senatè JP Chérubin. Donk, jounen jodi an, Direktè Jeneral Lapolis la fas avèk listwa. Se swa ke li gen kontwòl Lapolis Nasyonal oubyen l gen yon polis an rebelyon ke li menm li bay demisyon l. Semèn sa a, nou bezwen wè lapolis atravè les rues de Port-au-Prince. Direktè Jeneral, Semèn sa a, nou bezwen wè polisye espesyalize dans les parages yo kalifye kòm des artères dangereuses pou peyi a, nou bezwen wè des patrouilles policières. E si ou pa ka o kòmand, si ou se chèf ou pa gen otorite, m ba w garanti frè m ou pa gen lòt chwa, ke bay demisyon w paske anpil moun plenyen sa yo pa konprann sa kap pase nan peyi a jounen jodi an popilasyon an livre a li menm Joseph Jouthe premye minis la mande pou tout moun san distenksyon detente vit machin ou depi w pa gen plak ofisyèl jón nan depi w pa kò konsilè ou pa kò diplomatik ou paka fonksyone a machin vit tente atè lonsèy li menm li fè detente pi fò machin ki te nan kòtèj li. E nou wè se atò machin vit ofisyèl ap flannen nan peyi a, e men machin, e pa vit ofisyèl, vit tente ap flannen, men machin vit tente ap fè kidnaping. Donk, jounen jodi an, fòk nou konnen èske Leron Chal toujou gen kontwòl lapolis la, sinon pou l bay demisyon l, pou yo mete yon moun nan tèt polis la pou kapab mete lapolis la okòmand, paske nou pa wè lapolis. Atravè lèri de Pòtoprens, nou pè polisye nan artè danjrez yo, sa vin bay popilasyon an pafèt enkyetid e gen de moun Guerrier e fanmi jij de pè a di sa, lè jij de pè a vit li te tente an, yo pa t anmède l, se kou vit li te tente a yo anlve l e de mesye sa yo k mouri nan blòk Rue du Centre e Rue Pavée an, vit yo te tente, se detente yo detente l, depi yo fin detente l lan, yo vin dè pwa fasil. Sanble. Operasyon detete vit machin nan se sèlman pou bandi yo, pou kidnapè yo l bon. E yo sèlman la ranje paske yo bezwen gèrye yo wè l, yo bezwen bòb yo wè l, nenpòt yo bezwen yon envestisè, yon bizismann yo wè l fasil epi yo fè dap piyank sou li. E si nou pa vle fè nou konplis de detete vit machin pou voye moun a la bouchri nan gè lyon an, Se pou lapolis la pran angajman l, se pou Léon Charles montre ke li se yon direktè jeneral lapolis nasyonal pou mete polisye gaye atravè tout peyi a pou bay popilasyon an sekirite, bay moun vit machin klè yo garanti pou yo pase nan yon seri de zòn.